grate m la a wi. Ba chosèt la genlè gen foumi ladan li. Foumi ap grate m la a. Kèt. Oh! Foumi ap grate m la a. Maygwen wi, te rès maygwen k mande m yèswa, rès dan yo wi. Fò m degaje m achte. Kèt.

Ou pa moutrem pare papa. Moun pa jwe ak mechant bya wi. Ou poko leve toujou ti gason. Yo gon fè yo. M pale gason an m pale l pale l. Wi la oh
gèt ah gate mèle ni anba ni nan mitan ni sou kote gèt.

Moutre m tire. Koko pa moutre m pare. Koko. Koko fè yo. Koko matant. Koko fè yo. Koko. Koko. Koko. Koko matant. Koko. Moutre m pare. Li pa moun frèm pam. Kow kow.
Bondye Franchman m kòmanse paka konprann ou nan kalabò isit la Mwen m ta renmen konnen kisa w ap regle Kisa w ap regle ki fè w paka rete dòmi nan kabann ou an Humm ou met tèt ou atò fè kòmsi w pa tande m k ap pale Sa vle di w rekòmanse avèk bagay ou a ankò Bagay bwè tafya w la ou leve ladann Humm Antouka mwen menm je m la pou m wè w. Franchman kpra ou komanse bay problème. Ki pwoblèm? Ki pwoblèm m bay? O o!
Kòmanse bay pwoblèm, pwoblèm ou rele sa?
Sa ou rele pwoblèm nan? Ou menm ou granmoun, chak jou ou leve ou pati, ou pa ka rete nan kabann ou non, avan lè ou leve ou pati. Ou refè l ankò, e lòt bagay la ankò kite manm nan ka ale avèk on timoun? O sa a franchman, m pap ka, m pap pran sa nan men w. M pap dakò l vre. Humm!
Ou vle m chita lakay la chak jou? Chak jou pou m chita lakay la? Etan isye m gen m gen bèt m al chonje, m gen bagay pou m fè, m gen cheval m al chonje, m gen wouze m al wouze? M pa di w chita lakay la chak jou, Emetie. Men si w granmoun, mwen menm ki ap dòmi sou menm kabann avèk ou, si w soti m pa ka konnen ki kote w ale? E si gon pwoblèm nan lari a, kote m konnen m pral chèche w? Ou pa konnen ki kote m ale?
Ou pa konnen m gen jaden, m gen m al wouze, m gen m al chonje bèt? M te gentan voye bèman nan laje a wi. M te gentan voye bèman nan bannann nan wi li pa twò non. Li pa twò ou. Ebyen map bò fè yo.
M ka fè yo wi.
M ka fè yo. M ka fè yo. Oh oh Bondye fè wè mwen menm m son moun depi lontan m di a kòm. Mwen m pa tap janm di w sa non. M pa tap janm di w sa. Pale se granmoun ou ye. Ou gon timoun wap leve. E ou wè bèman gen lespri se pa tout bagay pou ap fè devann. Chak jou poul leve la poul pa ka wè kote papal ale hein. Pou yap mennen w vini tou sou. Wap mache bwè tafya nan tout domino nan tout gagè. Menm nan vèy ou mache al bwè tafya avèk ee Benise e ou konnen Benise pa yon bon moun hein lè map gade w mwen ou son granmoun ou sanwont ou san vègond ou san sousi ala defen Vètidye pat nan eta sa hein li pat janm te konn nan tout grimas sa yo pou defen Vètidye te la poul ta pwè oo mezanmi poul gen pitit lap leve pou lap mache bwè kleren nan tout gagè nan tout domino konsa.

Kote yap jwenn nou. Kot nèg yo ap jwenn nou. Tontonm yo ap jwenn matant yo pat ka jwenn nou. Nou pa konn mache. Kouka alèz ou alèz wi se manje ou jwenn manje ou jwenn ki fè wap pale konsa se alèz ou alèz. M travay pou m manje yo tou.
Alèz ou alèz si w pat alèz ou pa tap ouvri kòk gan w ap pale konsa alèz ou alèz. Anhan oh non Dye alèz m twò alèz apa w vire. Map pale avek ou vire. Ou wè si w te rete kanpe. Kafe sa map bwè a la kelo lo a t boule m m tap m tap lage l nan figu w. Ou frekan anpil wi. Mezanmi anh o non dye fò gen respè pou fanm wi pou trete pou trete m de kwòk dan kijan kwòk dan an menm hein kalte ti bagay sa yo m gen la men yo wi humm wap rele m kwòk dan hein eh o non dye ou gen Beman ki la bon si Beman te la Beman tap tande o non dye wè pita map pare pou map pare pou ou pita hein hein ou mèt pati wi al jwenn Benise.

Benise gen ti non Kounye a la se mache bwè kleren avèk Benise Si yon moun vin mande poul toujou la m sezi m tèlman sezi m wont On moun ap mande pou li moun nan ap mande m pou mari m wi franchman m paka di se mwen menm ki madanm Onodie Bay lap di m mesye ki konn bwè kleren an ki konn sou vire tounen an se frekan sa mezanmi hein pou gen timoun wap leve si yon moun vin kote w pou lap trete w de mesye ki konn bwè kleren an mesye ki konn ap sou a ala frekan mes m pap di l anyen. E mwen menm? Mwen menm map kanpe an kwa, m pa konnen, m pa konnen kisa kap mare la. Li menm avèk Benise, m wè, m wè yo mare kòkòday yo ansanm semèn sa a. Mwen menm map kanpe an kwa. Bon, ben, Benise la, mwen menm yon vaz pise map pare pou m voye nan kòlèt li.
Woy! Blan! Blan! Blan! Blan!